Bonjou tout fan Wood Sunset production kòman nou ye? M espere nou anfòm e jodi a la nou pote yon bèl news pou nou sou chanèl Wood Sunset production, sou chanèl paw la e vin tande, vin koute, vin chita aprann ansanm avèk nou sou chanèl pa nou an e ki rele Wood Sunset production se ke tout sa ke nou pral di la nou pa di yo, nap tande yo nan videyo a ke nou gen anpil ayisyen, ayisyèn kap soti Ayiti. Tap antre repiblik dominikèn nan li gen anpil anpil anpil yon madanm chèf gang nou wè imigasyon te pranl avan yè ebyen kisa li lè imigasyon pran li li kapab rive tonbe anba men lapolis nan peyi dayiti. Rale ti chèz ou, vin chita, fin tande, mete ti boshin ou bò tèt ou, mete telefòn nan bò tèt ou vin tande ansanm avèk nou sou chanèl paw la, chanèl Wilson 7 production. Kote lapolis fouke madanm yon chèf gang ki t al mawon an Repiblik Dominikèn, enben imigrasyon depòte l, se meyè okazyon pou ke lapolis t al kwaze avè l nan yon bis, palè Pòtoprens yo tou fouke l. Nou pral pale tou de kesyon viza, pri viza ki disèt wotè, ki se youn nan revandikasyon ayisyen yo e pa rapò avèk konfli ki egziste ant 2 peyi yo la, enben. Dominiken yo finalman deside fon bese pri viza yo pran ti chans bann nou pral tande koze mezanmi antouka koze yo anpil wi nou pral vin avèk detay yo e fòk m diw gen yon tranbleman tè ki pase nan peyi vwazen an ensi ke ayiti paske gen kèk rejyon an ayiti moun yo te santil tou donk gen ti dega tou piti ki fèt an repiblik dominikèn pa egzanp gen makèt boutèy sot tonbe esetera vit kraze men pa gen E pi grav keu sa, anpil Ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn pete kouri sitou moun ki abite nan apatman yo, e apatman ki wo yo menm se tèt chaje. Toujou an palan de Repiblik Dominikèn, Dominiken yo kòmanse vreman ap enkyete paskeu yo fè konnen keu Ayiti genyen. nouvo founisè k ap ba yo materyèl, materyo konstriksyon e akòz yo entèdi pwodui yo rantre an Ayiti, enben Ayiti deja ap pran materyèl nan men lòt peyi. Se sa ke medya dominiken ap kleyonnen. Nan sans sa a, genyen de komèsan dominiken ki kòmanse ap enkyete paske pou yo menm, si yo deside kenbe fwontyè a konsa, y ap fini pa pèdi Ayiti. Eske nou wè kòman dominiken ap enkyete? Poutan gen yon seri de Ayisyen kwè li la, konnen ke bagay yo di se vre, men yo kòmanse vle bay baryè lib, yo kòmanse vle fè yon kraze kite sa. Donk mezanmi, si nou ap fè yon revandikasyon nou pa ka kenbe, donk revandikasyon nou yo pap pase. Nou kapab wè, Dominiken yo tounen sou dosye viza ki se youn nan revandikasyon Ayisyen yo, yo fè l, e nou ka wè laprès dominikèn pa fè twòp tole avèk sa. Donk nou pral vin avèk detay, men byen avan sa, kite m ankouraje chak. Grenn nan nou kap swiv la pou nou abone ak media sa paske sa se vreman enpotan se youn nan fason ou kapab ede nou grandi fanmi an pi wo nou bezwen 600 mil abone nou pa lwen la mpa konn kisa wap fè si se nan group whatsapp si se nan group telegram si se nan group facebook wap pataje degaje w kou mèt janjak ou menm kap tande m la ou menm menm kap tande la degaje w pataje ban nou love la ban nou love la epi sipote. Nou se Machann Zen Ayiti. Kèlkeswa kote enfòmasyon an ye, nou pral chèche l pote l ba ou jan l ye a. Brik Chaje pa kanpe nap rantre nan detay yo e se nan sa ki gen pou wè avèk kesyon sekirite nap kòmanse kote lapolis fouke madanm chèf gang kap opere nan mòn kabrit la e nan dat 9 novanb 2023 li te nan 9 è nan maten konsa pandan ke dam nan ki rele Wideline Rius donk gwo kourèz prezime gwo kourèz sila ki gen 25 rekòt kafe sou tèt li e se madanm oubyen ti boubout chèf gang ki pote non Avion an gang sa ki baze e anba mòn kabrit chèf la ki se Avion bon kote yo jwenn non sa yo papa ou alon nèg Avion. Hein? Yo rele msye Avion. Enben madanm Avion anba kòd. Donk lapolis fouke l e pandan ke li te nan yon bus ki asire trajè, ki asire transpò an komen Mirbalè, Pòtoprens. E selon enfòmasyon ke lapolis pataje, dam sa a ki se moun e Gantye ki se yon awondisman nan Kwadèboukè depatman e lwès peyi Dayiti, Li te sove kite peyi a e paske lapolis tap chache l, li t al mawon an Repiblik Dominikèn, enben malchans pou li, erezman pou lajistis ayisyèn, imigrasyon kenbe l, yo depòte l, depi lè a, li t al enstale l nan Mirbalè ki twouve l nan depatman Sant peyi a. Pandan l te nan yon bis ki asire trajè Pòtoprens, Mirbalè, lapolis tou mete lapat sou li. Donk jan w ap gade la, dam sa a w ap gade la, se madanm yon bandi. An mòd, kòman yo rele, blan. E madan bandi wi frè m. Antouka, dyaspora yo k ap tyeke medam sou entènèt la, veye kò nou wi paske. Gan pil dyaspora yo kidnape konsa wi lè yo wè yon seri de medam a po moun yo panse se moun yo ye antouka dam sa a rete yon prezime yon akize jiska prezan donk lè lè w wè yo a po moun konsa yo pot boure epi sa w tande a yo tou met men sou w lè randevou tonbe w panse w pral rankontre fanm epoutan e nan baz bandi w al tonbe donk m panse ke nou dwe trè pridan wi mesye yo flannè yo deyò a. San pèdi tan n ap travèse República Dominicana kote nou konnen depi kèk tan la gen yon konfli ki egziste e ki deklannche ant Ayiti ak Repiblik Dominikèn e pou kesyon kanal la e Repiblik Dominikèn ki te di ke toutotan Ayiti pa kanpe kanal la pa gen anyen e y ap deside fè ansanm avèk Ayiti yo te fèmen fwontyè eksetera donk lè otorite dominiken yo wè ke Ayiti kanpe e rèd rèd rèd Ayiti kanpe an KPK yo te oblije pa kòmanse ouvri yon koulwa imanitè malgre sa Ayiti kenbe fwontyè yo fèmen e paske dominiken yo e se kòmsi m ta ka di w son dezòd yo fè yo fin fèmen fwontyè yo aprè sa se yo kap ouvè l ki pran desizyon ayisyen yo di bagay yo pa ka fèt konsa donk Ayiti te poze divès kondisyon pa egzanp kesyon tcheke chak mwa Ayiti di fòk sa o mwen se chak 3 mwa on ayisyen a on viza konsa ta sipoze tcheke e gen lòt revandikasyon kesyon viza etidyan eksetera etidyan kap enskri nan inivèsite donk gen divès revandikasyon ke ayisyen yo te fè pase e sitou pwodwi dominiken kap rantre fòk genyen de analiz ki fèt pou yo teste yo pase pou wè si ke yo respekte lè nòm pou ayisyen kapab manje donk se kèk. Pami revandikasyon Ayisyen yo te fè pase, men dènye tan sa yo nou kapab remake genyen yon sòt de vag, m ta di w Ayisyen yo vag, se kòmsi gen yon sòt de lage sa. Paske jodi a la a, n ap gade e sa k ap pase nan fwontyè Beladè, esetera, gen anpil pawòl k ap klewonnen, gen videyo k ap vin jwenn nou, di se malpas, esetera, sa vle di, e afòs ke gouvènman Ayisyen an pa deside. Kore lit pèp la. Premyeman, kanal la kap konstwi la, leta ayisyen pa vreman mete men ladan l, yo pa voye yon seri de materyèl. Map gade yon videyo travay ke bòs yo ap fè aswè vandredi 10 novanm 2023, se pèl la kap pote siman pou al vide yon lòt kote alòske. Gen yon seri de kamyon ki gen yon tib ladan l, kèlkeswa kote beton an ye annik brase lavi l al vide beton an kote li a, sa vle di se genyen n pa ka gen bagay sa yo donk leta ayisyen pa deside sipòte kanal la yo jis rete la ap fè bèl diskou pran pòz men afon leta ayisyen pa sipòte e konstriksyon kanal la. Gen yon pakèt konpayi prive ki gen gwo materyèl, anjen lou, yo refize lwe yo pou kanal la. Donk se sa k fè nou wè kanal la ap pran tan konsa paske gen yon pakèt travay ki ta ka fèt avèk anjen lou byen rapid, se alamen y ap fè yo. Donk kanal la ki ap kontinye malgre. Gen ti deblozay ki pete, e m ap redi sa ankò pou kesyon fwontyè a, Ayisyen yo respekte teritwa Dominiken lan. E lè nou wè Dominiken yo ap deplwaye konsa sou dèyè mi an, yo sou teritwa yo, kite yo. E pa tire yo tire sou nou, se pase y ap pase, y ap fè chowòf yo. Kite moun yo fè chowòf yo. Dayè nou pa gen lame kou elye la a. Nou gen yon lame k ret yon kote, se sal inifòm sèlman, yo refize sipòte ti mesye yo malgre. Ti mesye yo malgre gwo fòmasyon y al pran, fòmasyon Meksik, esetera, donk nou gen plis ke 1000 militè ki la k te ka itil peyi a malgre minimòm manp sa vle di lame a te ka itil men yo refize bay lame a materyèl nou sonje gen Miami Herald ki te sòti yon atik ki di ke yon seri de gwo otorite nan depatman deta ameriken avèk nan avèk manb kominote entènasyonal la ki te anpeche yon kòmand zam ki te fèt pou lame a rive jwenn ti mesye lame yo, se lapolis yo te fèb bay zam sa yo, sa vle di lame dayiti pou lajan n tande k ap depanse la, Kenya sèlman mande plis ke 230 milyon dola ameriken pou l kapab achte ekipman esetera pou sèlman 1000 polisye, e pa menm militè non, 1000 polisye, e kòb sa a se kòb pou l prepare l. Misyon sa a k ap gen pou l vini ann Ayiti a pral koute anviwon 600 milyon dola chak ane. Donk 600 milyon dola sa a nou pa ta ka envesti l nan ti mesye nou yo? Pale jenn gason ki gen ògèy ki anvi defann peyi yo kòmsi n pa ka depanse kòb sa yo nan lame dAyiti, nan pnh la pou n kapab jwenn sekirite. N ap tann blan pou vin ban nou sekirite. Nou bliye kisa Minista te fè, te ban nou kolera. Nou bliye gon pakèt e jenn fanm nèg sa yo gwòs e ki kite pitit san papa. Sa vle di nou bliye tout sa plizyè entèvansyon militè ki fèt an Ayiti deja ki pa janm reyisi. Menm si yo vini avèk sa sou yon lòt fòm, pa rete kwè l pral ban nou rezilta n panse a. Nou menm nou etanke Ayisyen nou pa chache rezoud pwoblèm nou, nou panse son etranje k pral soti kote l soti pou li vin regle l pou nou. Bon menm politisyen nou yo paka met tèt ansanm depi dat prezidan Jovenel mouri jan yo te tiye l la 2 zan aprè menm eleksyon nou paka antann nou pou n fè pou n pou n pou n remete enstitisyon nou yo an mach nou pa gen sena nou pa gen majistra eli nou pa gen okenn eli yon premye pèp nwa lib Nou fè dezan ap ranse, kounye a la se ti Bahamas, Sent Lusi, ti peyi sa yo, ti peyi de manman k ap vin di nou, k ap pare pou voye polisye sou teritwa premye nasyon lib, nwa lib. Donk lè w ap tande sa yo etanke yon jenn gason, sa fè wont. Kounye a la, n ap tann pou n al depanse, menm si kòb sa a pa t ap sot nan pòch nou, poukisa kominote entènasyonal la pa ka envesti kòb sa a nan lame? Nou wè yo toujou ap pale de polisye. Dayè, gon 100 milyon Kanada ap di l bay la, gen 42 pwen 5 milyon dola ki gen tan pase nan pnh la, menm si Napo a sezi. Sendika Nasyonal Polis Ayisyen an mande mande Kanada eksplikasyon kote kòb sa a pase, paske pou jan yo wè polisye yo ap mal pase, kote tout lajan sa a gen tan pase? Sa vle di fòk nou sispann pran bò lamen mezanmi. Donk pou n tounen nan kesyon viza a. E youn nan revandikasyon Ayisyen yo se te pou ke otorite dominiken yo bese pri viza a. Enben, genyen ministè zafè etranjè dominiken an ki anonse ke yo redui pri pou diferan dokiman. Yo redui pri pou kesyon fè paspò. Sa pa regade nou. Men, sa ki plis regade nou la, se kesyon. Viza enben efektivman dominiken yo anonse yo bese pri viza men silvouplè pran sann tande sa byen tande sa byen dominiken bese pri viza yo sa pa fèm ni cho ni frèt paske kèlke pa pri viza ki te toujou afiche yo Se nan lin sa yo te. Pa egzanp, ann gad yon screenshot la ke se Consulado de la República Dominicana en Cabo Haitiano Oficial. Sa a se te konsila dominiken nan Kap Ayisyen ki te pibliye sa. Nou kapab wè yo mete pri a la. Pri viza a se 200 dola, vip 230 dola. Se nan sa a l te. N ap wè la a, sa fè dezan depi yo te pòs sa. Enben kounya la dominiken yo vini avek pri ann pase lot ba yo pase sa la nap komanse avek viza touris nou kapab wè klè la yo di nou pri viza touris turismo simple TS sa a se 100 dola viza touris sa a m pa kwè gen ayisyen gen anpil ayisyen k jwenn li ok kategori viza sa a. Tout ayisyen kap depoze paspò yo anpil majorite ayisyen pou m pa di 98 pousan 99 pousan ayisyen ki gen viza repiblik dominikèn yo pa gen viza sa tip viza turismo simple sa li koute 100 dola viza de negosio simple NES viza sa li koute 150 dola ameriken viza sa ankò 95, 97, 98 pousan Ayisyen pa posede viza konsa. Apre sa, viza etidyan, NEEC. Viza etidyan sa a, bon, li koute 100 dola, gen anpil etidyan vrèman, e apre anpil tire pye, anpil monte desann, yo te.